Fi sa yo te rete la. Ansyen direktè jeneral ki te la a, li te ekri minis Wilson Laleau menm 4 lèt, e m gen kopi lèt sa yo. Lè vin gen konfli ant lotri an avèk ANTB sou distribisyon fich yo, minis Wilson Laleau pa t janm pran pozisyon pou lotri de leta ayisyen. Li te kite lotri de leta ayisyen a la mèsi, e byen, de l'ANTB. Jounen jodi a, Nou jwenn madanm sa a, ki rele Mariga, Marie Margaret, Fortuné, ki vin bay lotri an, ebyen yon souf, kote ke l pran responsabilite l an men. E mentenan, sa m bezwen atire atansyon nou, jounen jodi an, kòm brigadye ki pral nan lari an, e fò nou bay kredi sa a, Menm lè n pap fè politik a prezidan Joseph Michel Martelly. Malgre tout pwoblèm ki te genyen yo, se te sou prezidans Michel Joseph Martelly yo te pibliye nan bidjè rektifikatif egzèsis 2014, 2015 les droits et taxes relatifs aux jeux de hasard. Kote ke nan atik 9 sa l te prevwa. Tout dwa, tout taks ke Lotri d'Leta Ayisyen an kapab mete an aplikasyon pou l kolekte lajan, e pami dwa sa yo, pami taks sa yo, atik 9 sa a te prevwa, fich bòlèt, blòk bòlèt lan, l ap vann 50 goud, e otorizasyon de fonksyonnman bank bòlèt yo, y ap koute 10 mil goud. Une fwa ke dwa e taks sa yo, yo te pibliye nan. Bidjè rektifikatif ki se lwadfinans peyi an pou 2014, 2015 e an 2015, 2016 yo te repran atik sa a nan atik 3 bidjè 2015, 2016 lan. Mwen fè rale sa a se jis pou m di nou travay nou pral fè a nou pa andeyò lalwa. Nou gen zouti nan men nou. Leta ayisyen mete zouti nan men nou ke kantilsaji de vant. Dotorizasyon de fonksyonman pou bank bòlèt yo, se Lotri de Leta Ayisyen, ki se yon antrepriz piblik deta, fò n soulinye sa. Se yon antrepriz piblik deta. Sa m vle di pa la, kòb lotri a pral antre yo, se pa kòb Direktris Jeneral la. Dayè direktris jeneral la konn sa trè byen, li epa kapab depanse kòb lotri an kòm bon lui sanble. Li sipoze depanse kòb lotri e se sa lap fè deja selon lè lwa etabli lè lwa relativ a la jesyon dè fon piblik. Direktris jeneral lotri an, li se yon òdonatris dè fon piblik. Sela souzantan li redevabl pa devan lakou siperyè dè kont e di kontansye administratif kote l chita la a. Byen l, ke se swa byen mobilye e byen imobilye ke li genyen, yo greve d'ipotèk legal. Sa m vle di pa la, sètadi jounen jodi a la si l gon tèren, si l gon kay, li pa kapab vann yo, paske tout byen sa yo li genyen yo, yo se garan Leta Ayisyen. Donk nan sans sa a, nou mande, pèp Ayisyen an fò yo ouvri zye yo pou yo akonpanye madanm sa a, vanm dyanm sa a, ki rele Marie Margarette Fortuné ki vin pran lotri leta ayisyen an an men paske nan ti tan l pase a la a li gentan mete reprezantasyon lotri a nan 10 depatman ki genyen sou tèritwa lotri leta ayisyen avèk èd avèk prezans militant sa a. Li gentan reprezante nan tout depatman peyi a. Donk, maten an, m panse travay s on gran jou paske travay nou pral fè a s on travay ki pral pèmèt peyi a rale yon souf. Paske pandan m ta gen dwa di 20 dènyè ane sa yo s on sektè Leta genyen, se kòmsi m ta dwe l te lage l bay dè patikilye tandiske lekòl pa ka peye. Lopital paka peye, wout pa kapab fèt.